Bonswa tout moun kòman nou ye jodi a mwen retounen avèk yon nouvèl videyo pou nou ki videyo mwen tounen avèk pou nou jodi an se yon yon salad yon salad ke pou fè salad sa ki sou ap bezwen wap jis bezwen pòm de tè bètrav epi kawòt ok kounye a mwen gentan fin mete engredyan sa yo bouyi avèk sèl kounya la mwen fin kale yo epi mwen pral montre nou kòman map rache yo map jis rache yo epi apre pou m ka montre nou kòman map prepare salad sa timoun salad sa lè nou fin fèl timoun li tèlman gou anfen sa se peti pwa avèk peti mayi ke map ajoute la dan ok mwen pral Fè sa aprè map tounen. Ok zanmim yo se konsa m fin rache pom de tè m nan epi kawòt lan epi bètrav la kounya la mwen rachel yon jan e mwen pa rachel piti mwen jis rachel yon jan poul pa kraze ou konprann mwen rachel yon jan poul pa kraze kounya la mwen pral pati pou sos bechamel mwen an poum kapab kontinye bèl ti salad sa map fè pou nou jodia. Ok sa se sos se konsa vinegrèt lan map fè vinegrèt lan mwen mete ti lwil epi mwen rache pwavon an avèk zonyon an mwen metel pou li kapab kwit nan lwil la. Map fè yon ti monte volim fou a. Map mete yon ti magi ladan.

Mwen mete yon ti vinèg ladan l pou li kapab ba li yon bon ti gou. Mwen rache piman tou. Mwen rache yon ti piman pou mwen mete ladan l. Apre mwen ajoute piman sa ladan l ankò. Plis mwen rache yon ti piman vèt mete ladan. Ok kounya mwen metel atè pou li kapab frèt. Aprè lèl fin fon ti frèt poum kapab vide li nan sa nan salad mwen an poum kapab kontinye avèk resèt lan. Ok kounya sa se peti pwa peti mayi ya m pa mete anpil m pa mete anpil paske m te fè yon premye salad mwen te konsève rès la pou m te kapab mete sou li ok sa se peti pwa peti mayi m nan mwen vide sou li dakò mè loulou wouyy timoun nou fè kè m kontan paske Nou sipòtem anpil anpil nan chanèl youtube mwen an nou fèm renmen nou nou fè kèm kontan ok epi map priye Bondye pou nou chak jou chak jou chak jou poul toujou pwoteje nou tande kounya map vide vinegrèt lan ladann nan chanèl lan sa pa sòs bechamel timoun sa se yon se yon vinegrèt ok mwen fè pou salad mwen. Mwen jis mete yon ti lwil ki pa tro anpil epi m vide zonyon an ke mwen te rache a avèk pwavon an. Epi apre mwen ajoute yon ti piman pike ladann. Apre mwen ajoute yon lòt piman ladann. M ap byen melanje l timoun. M ap byen melanje l. Li gou wi timoun lè n fin fè ti salad sa. Li vreman bon. Li vreman bon. Si nou vle nou gen dwa fèl nou pa mete peti pwa, peti mayi. Mwen menm se paske m te gen yon rès nan la ki fè m mete l. La dan pou l pa gaspiye. Li santi bon ti moun, li santi bon. Sa bay anvi a manje. Kounya mwen pral ajoute mayonèz nan la dan. Mwen pral ajoute mayonèz la. Mwen ap met twò anpil mayonèz. Kounya nap melanjel timoun. Nap melanjel gade byen pou nou wè sa map fè a. Gade byen pou nou wè kòman map melanjel. Ti salad mwen an. Ti salad sa lò fèl le dimanj wap manje. Avèk yon bon ti kreson, leti, epi tomat, konkonm. Li vreman bon timoun. Li ba nou apeti, se kòm si chak jou pou nou ta fè yon ti salad konsa pou nou ta manje, pou tèlman l bon. Li vrèman bon ti moun. Apre sa ti moun fòn pa ap tèlman manje anpil mayonèz wi, paske n konnen, mayonèz lan gen anpil grès la dan, fòn pa manje l anpil. Lè n ap manje l. Mwen menm se paske sak fè m mete kantite mayonèz sa se paske mwen mwen pa fè sòs bechamel son se jis yon vinegrèt mwen fè mwen vle pou salad nan ka fon ti lache se sak fè m mete kantite sa men mwen pa manje anpil mayonèz Ti moun ti salad sa m pa met anyen ladan. Jis jan nou wè m fè l lan konsa m fè l sèlman m pa ajoute okenn bagay ladan. Ok ti moun se konsa m fin bagay salad mwen an nou wè kòman l ye. Men koman l ye men koman salad lan ye ok timoun se konsa mwen prezante nou ti salad mwen an m tap fè jodi a li pa twò anpil men li anpil m fè l pou tout moun kapab jwenn li vrèman gou timoun tout moun ki renmen l m ap mande nou pou nou kite yon like yon kòmantè epi Patajel toujou ankourajem nan sa map fè a dakò mwen renmen nou toujou sonje pou nou lapriyè toujou di Bondye mèsi lè nou dòmi nou leve lè nou sòti nou rantre toujou di Bondye mèsi paske Bondye merite mèsi a dakò toujou di Bondye mèsi timoun. Toujou sonje pou n di Bondye mèsi kèlkeswa bjan sa ye toujou di Bondye mèsi paske li fè nap viv jiska mentnan ok mèsi mèsi avèk tout moun nap kwaze nan yon lòt videyo lòt semèn babay.